Gen privilèj pale jodi a sou kowonaviris ki se yon maladi, se yon pandemi jan yo di a, n ap mande popilasyon an pou yo pran li trè o serye pandan ke gouvènman an l ap pran tout dispozisyon pou fè respekte konsiy ki genyen yo. Desizyon nou pran, tout vwayaj ofisyèl nan gouvènman an yo kanpe e se. Premye Minis lan oubyen Prezidan an oubyen Minis Afè Etranjè la k ap otorize yon ofisyèl ayisyen kite peyi Dayiti. Nou dekonseye tout Ayisyen pou yo pa fè vwayaj, pou yo pa vwayaje si sa pa nesesè. Sa vle di, pa vwayaje al nan okenn peyi, kèlkeswa peyi l ye a, si se pa yon ijans ke nou genyen. Paske jiskaprezan. Otorite sanitè yo, yo vivan, y ap travay sou tout teritwa Repiblik la, gras a Dye nou poko denonbre, nou poko jwenn yon ka de kowonaviris an Ayiti. Nou kontwole fwontyè la, nou kontwole ayewopò yo, nou kontwole pò yo tou, nou poko genyen ka de kowonaviris. Nou jwenn 2 ka ki sanble avèk sa, men lè nou fè egzamen yo, nou jwenn se pa sa, moun yo teste negatif. Pou kounye a, nou pran dispozisyon pou n kanpe tout vòl k ap sòti an Ewòp e an Amerik Latin. Vòl Etazini yo, nou kite yo pou le moman, men nou sanse ap evalye o ka pa ka, pa egzanp vòl Pòtoprens sou New York, New York-Pòtoprens, n ap evalye. Miami, Pòtoprens, Pòtoprens, Miami, N ap evalye. O Kap-Ayisyen, Miami, oubyen O Kap-Ayisyen, Fort Lauderdale, N ap evalye. Nou antann nou avèk otorite amerikèn yo. Kèlkeswa moun k ap monte avyon an, fòk yo skrine l, fò yo teste l avan l monte avyon an. E nou menm tou, nan de ayewopò entènasyonal ke n genyen yo, swat Pòtoprens oubyen Kap-Ayisyen, nou. Teknisyen sante piblik yo, yo sou plas, sèvis karantèn yo, yo sou plas, si yap skrine moun yo menm jan, yap teste yo menm jan, gon fòmilè yap fè yo ranpli, nou mande konpreyansyon tout moun pou yo aksepte si yo teste w oubyen yo gen dout sou ou yap mete w an karantèn swat lakay ou oubyen nan sant ke leta mete pou sa. Pa fache, se pou n ka pwoteje peyi n, paske m ap raple nou, li mèt se nan lavi prive nou. Si yon moun gen yon grip, li ta sipoze chèche yon kote, chèche yon chanm, mete kò l apa pou l pa kontamine lòt moun nan kay la avèk grip. Alò m pa bezwen di w, n ap pale de kowonaviris, se yon bagay ki ekstrèmman grav, nou mande kolaborasyon tout Ayisyen, nou mande kolaborasyon tout etranje tou ki ap viv an Ayiti. N ap avize tout moun ke fwontyè ayisyano dominikèn nan l ap fèmen demen apati de minui. N ap otorize sèlman ke machandiz yo rantre nan peyi a e se avèk yon pèsonèl trè restren. ke nap mande dominiken yo tou teste avan yo travèse fontyè lan, ministè sante piblik li pran tout dispozisyon pou l teste moun sa yo tou avan yo rantre an Ayiti e lè yap sòti tou nap teste yo, dominiken ap teste yo tou lè yo rantre lakay yo. Se dispozisyon sa yo ke nou pran. Nap mande tout popilasyon an. kolabore. Fò n solidè nan ka sa a, pa fè diskriminasyon, lè yon moun gen kowonaviris, sa pa vle di li pral kontamine w pou sa. N ap mande tout moun evite foul tanpri. Evite foul, lave men nou souvan, kounye a m ap mande n tout moun sispann akolad, sispann bo, sispann bay lanmen, kole koud nou, m kwè nou wè anpil egzanp deja. Sou entènèt la, map mande nou swiv konsiy sa yo, lap bon pou nou tout.